Nan Sòm 150 vèsè premye, li di nou, Louwe Letènèl, louwe Dye dan son sanktyè. Nan vèsè 6 la, li di, Ke tou se ki respire, san zeksepsyon, lou Letènèl, louwe Letènèl alenperatif. M toujou di nou kretyen moun Bondye rele li bal yon vizyon chak pastè dwe gen yon vizyon Bondye pap rele w pou granmesi pa gen tan a pèdi dabò li di mwason an gran. Mais les ouvriers sont peu nombreux Nan liv ansyen testaman an genyen 16 pwofèt kòm m toujou di nou ki ekri 17 liv dè pwofèt se Bondye k rele yo tout men yo pa gen menm vizyon yo pa gen menm mesaj yo pa rele pou menm lè yo pa rele pou menm pèp kèk fwa. Se de menm jan tou nou menm, nou gon vizyon pou nou preche sou lagras, lamizerikòd, konpasyon Bondye ki san limit. Men, sa pa limite nou pou nou preche nan tout Bib la, okazyonèlman, Paske tout ekriti est enspire de Dieu pou itil, pou konvenk, pou korije, etc. Menm jan se yon obligasyon pou nou yonn renmen lòt selon Jan 13 vèsè 34, 35. Se yon obligasyon ke nou genyen pou nou louwe Bondye tou. David te pran yon angajman pou l adore e louwe Letènèl. Nan tout vil pou jiskaske l antre anba tè. Nan Sòm 34 vèsè 2, li deklare, Je benirai l'Etènèl an tout tan, sa louranj sera toujou dan ma bouch. Salomon, selon Eklezyas 3 vèsè 7 fè n konnen, gen yon tan pou fè silans e yon tan pou n pale, m ta di yon tan pou n louwe. Si samdi swa. Ou tap chire gòj ou, ou tap aplodi ekip foutbòl ou, epi dimanch maten, ou de bra kwaze, byen fwèt bouch fèmen nan yon sèvis de lwanj, yon sèvis dadorasyon, petèt. Ou son kretyen ki pi eksite nan match foutbòl ke nan bay Bondye glwa. Gen sa ki di, a, m se yon moun ki timid, m pa renmen pale, m se yon moun ki trè kwayèt, m renmen rete an silans. M ap swiv. Ebyen m vle fè w konnen yon bon relasyon ak Bondye pa baze sou lemosyon men se yon angajman pou pran pou mache avèk Bondye pou louwe Bondye pou adore Bondye. Yon chante ki di pi dous pi dous pase tout Anyen pap chanje mwen ditou Paske li fin pran kè m vre Sa vle di anyen pa dwe anpeche n loure Bondye Selon Ebre 13 vèsè 15.

yo te rele Djo, ki se te yon vakabon tafyatè abandone ki t ap chèche manje l nan lari a, bwè klèren, fimen dwòg. Men diran yon sèvis dimanch maten, Djo te remèt lavi l ba Kris. E tout moun te kapab wè, konfime, transfòmasyon ki fèt nan lavi Djo nan jou sa. E poutan, Djo te gen yon pwoblèm nan kongregasyon an, sitou avèk pastè legliz la. Si tèlman transpòte de jwa an Jezi Kris, Djo te chante pi fò pase tout lòt moun. Lè pastè a fè yon pren ki touche kè Djo, Djo pran vòltije. Ou tande ban yo se bo bo, Djo ap rele alelouya, alelouya, beniswa letènèl. Konsène pou repitasyon ak kowòm legliz la ki te an danje pase si moun yo se konsèvativ yo ye, pastè a te mande Joe pou l fè silans. Pastè a di Joe, Si dimanch pwochen ou rete an silans, San w pa di anyen, m ap achte yon pè bòt, yon pè soulye nèf pou m fè w kado. Djo di pastè a m ap eseye paske m gen bezwen soulye a. Nan lòt dimanch, sèvis la ap fèt nan maten, Djo t ap eseye kenbe lwanj lan. Adorasyon an, ekspresyon de gratitid anvè Dye pou yon ti bout tan. Men gon moman ki rive, pastè ap preche, pastè a kòmanse ap touche de pre, kap fwape kè Djo. Djo pat kapab reziste ankò djo te Pat ka kenbe djo te retounen li te tounen ap vòltije rele alelouya answit li tap di bout or no bout. I'm gonna praise, bout or no bout, I'm gonna praise Ke w ban m bòt, ke w pa ban m bòt, mwen m pwal louwe, mwen m ap louwe Sa vle di nan koze, louwe Bondye pa gen ni eksepsyon, ni kondisyon Gen bagay Bondye. Fè pou ou! Pa gen moun ki ka anpeche w lwe. Pèmèt mwen pèsonèl, m renmen pèsonèl kèk fwa. Bondye fè anpil, anpil, anpil pou mwen o pwen ke m gon slogan ki di tout lavi m se gras a Dye. Paske mwen m pat anyen, m pat jwenn lanmou nan men manman, m pat konn papa m. Genlè Bondye te fè sa se yon fason pou m te plase depandans mwen nan li. Kouzen, kouzin, tonton, tantin, grann, se sèl gran papa m ki te konn ban m yon ti afeksyon. Men tout moun toujou ap ban m move jan. Pa mande Bondye lè manman m. Pa gen fason swa pou lekòl pou manje lago la kon fanmi. 28 oktòb 80 te monte yon batiman san motè a vwal pou te mennen m Miami, Florida. Apèn nou te kòmanse, apre nou fin kite Kanal di Van, Yon siklòn te rache ma batiman an e batiman an t ap kouri san direksyon sou dlo a. Bondye te voye yon mil, m pa konnen si m di l byen non, gwo chaloup yo, m pa konn si se mil yo di se mil, eskize m moun ki filozòf yo. Ki te vini te voye yon kòd mare nan bout zougoun nou, ma batiman pa nou an te rale nou al mete nou Kiba. Pou long lan rann long istwa a vin kout, m fè 2 mwa mwens 5 jou sou dlo anvan m rive Miami. M pa janm konnen mwen menm te kenbe yon asyèt manje m t ap manje. Te kite 28 oktòb 80. E m te rive 23 desanm 80. Je swi lòm ki a vu la mizè, men an menm tan tou je swi lòm ki a vu la men salvatris de Dye. Pou se fè, mwen di m ap toujou louwe Bondye, menm lè m trebiche. Mwen balanse nan levanjil men m toujou rete nan pye Bondye e m toujou ap bay Bondye glwa lòm pa kapab fèmen bouch mwen paske mwen m se yon moun ki viv la grandè de Dye legzistans de Dye m pap sèvi Bondye alavanti Map sèvi Bondye paske li montrem ke l vivan, l reyèl, li renmen m. E m ta ka ba w plis temwayaj toujou, nou kite li pou yon lòt epòk. Amèn amèn, kite m tou di w, depi 1 janvye 2024 m konnen m fè kansè pwostat, m wè moun mouri, m wè moun fè operasyon. M wè moun al nan kimoterapi, m wè moun ale nan radiation, men mwen menm, m poko janm fè yon bagay sa yo, Bondye kenbe m anvi, e m kontinye ap bay louranj, onè, glwa li menm sèl merite, depi l vle, m konnen li menm ki kòmanse a. Li va retabli mwen. An nou di beni swa letèr an nou di glwa a jezi an nou di mèsi se se letènèl ki è dye sè letènèl ki è dye pou yon moun ki kwayèt ou byen rezève map di ou pa gen eskiz ni eksepsyon baze

Pou tout se ki respire. Nou pa gen chwa nan sa. Tout moun k ap pran souf. Tout moun k ap respire. Tout bèt nan bra lè ap chante. Menm pye bra lè v ap vante. Se Bondye y ap bay glwa. Ka laprezans de Dye se manifeste dan lanati.